Bonswa, sa depan de lè ou menm wap gade video sa Nou tounen avèk yon lòt video pou ou Jis pou n kapab enfòme ou ki yon nouvo pren kap donnen aktyalite a la Mwen kwè nou menm nou la pou nou kapab fè w konprann sa kap pase de rezidans ki yo di yap bay nan repiblik dominik yan pou tout ayisyen video sa vreman enpotan epi nou pral fè w konn sous kote e bagay sa soti paske bagay pa tap soti fasil konsa e pou tande e prezidan di konsa e bay bay bay bay fasil konsa mwen nou vin la pou nou kab enfòme w pou nou kab baw Enfòmasyon ki kote tras sa soti, kijan l fè rive kote li rive a la. Epi, de pye misye nan cho vrèman, n ap pale de Prezidan Luis Abinader, de pye misye nan cho pa rapò de desizyon sa k pran la a. E l ni pa ka fè bak avèk desizyon sa a. Mwen kwè n ap envite w abòne chanèl la, Patajel bay kèk moun ki poko konn chanèl la deja pou nou kapab jwenn tout videyo kap soti sitou nan moman sa sa vreman enpòtan ou menm kapab swiv chanèl sa kap pote bon jan enfòmasyon pou ou epi nou gen pou nou di ou ki jou sa ap kòmanse e ki lè l ap kòmanse paske nou menm nou la nap swiv de tout sa kap fèt mwen kwè nou menm sa nou gen pou nou fè nan bay kòmanse esplike ou avan esplike ou nan fè w tande yon ti kal nan videyo sa. Apre w fin gade l epi nou pral esplike w kote l kòmanse epi kote li rive jisk jodi a la a. Swiv ansanm avè n. Bueno, yo no se komo Luis Abinader va a torear esto, pero Luis Paliza y Eduardo Estrella van a terminal

N ap gen pou n kòmanse avèk gwo pwen k ap domine aktyalite a la a, se kote ministè de ledikasyon ki an Repiblik Dominiken, n ap pale de Roberto Fuscal. Misye se yon gran chèf, se yon gran enstans ki nan Repiblik Dominiken, mwen kwè misye se yonn nan moun ki responsab pa rapò lè w gade kanpay ap fèt, misye se yonn nan moun ki responsab pou mennen kanpay. Si yon prezidan ap monte, li gen gwoup pa li mache ansanm avè l. Men misye te la, li te mennen kanpay pou Luis Abinader. Misye te an tèt chèf kanpay Luis Abinader. Men, nou menm nou vini pou nou kapab esplike w fason e sa k pral fèt la la pa bò de Rezidans avèk papye yo di yap bay tout Ayisyen, se la nou menm nou vle kòmanse ansanm avè w pou nou kapab rive nan fen an. E misye rele Roberto Fuscal. Misye se yon nèg e ki te delege chèf kanpay Luis Abinader. Men sa k vin rive, misye e tout sa kap fèt se Luis Abinader ki konnen tout sa kap fèt yo. Misye te vini, ou konprann? Misye te vini, misye vin malad. Misye rantre Ozetazini, l al lopital. Pandan misye vin malad, misye rantre lòt bò l al lopital, epi misye rive nan klinik leta. Epi pou misye, li panse li pa gen pyès pwoblèm avèk lajistis, men leta ameriken te gentan ap mennen ankèt sou misye. Anketè pandan sou mesye misye pat menm konn anyen kap pase paske gen de kòb misye gen ki antre sou kont li fò yo konn kote kòb sa yo soti men ou konn jan e ameriken an ye li pap prese fon bagay fò yo mennen anpil ankèt epi pil kapab konn sa pil fè sa vrèman te vin fè e misye te vin nan pwoblèm apwè. Yo pran misye yo transfere l yon lòt lopital prive jis pou misye kapab pran swen, apre l fin pran swen pou misye kapab al reponn kesyon lajistis. W ap tande byen wi. E pa rapò, m ap di w kè sa, se Roberto Fuscar la ki te menm ki an tèt kanpay Luis Abinader la nan Sendomeng. A lepòk li menm li ta pral e parèt pou prezidan. Konprann bagay la byen sa m ap di w la la. Misye li menm E apre misye fin pran swen nòmal epi misye rantre, yo rele misye lajistis. Misye menm, yo di pou misye bay tras kòb ki depoze sou kanè misye, paske gen anviwon 3 milyon de dola ki depoze an premye fwa sou kont misye. Ameriken pase la swiv, paske kont misye se an dola. Misye te vin gen yon lòt kont ankò. Ki vin moute sou, sou, yon lòt kòb ki vin moute sou kont misye ankò, ki se 150 milyon de dola. Sa se kòb kanpay yo te bay Luis Abinader. Ou konprann? Sa se kòb kanpay yo te bay pou Luis Abinader te fè tout sa ki te vin fèt la. Se pa t sa, misye pa t ap bon nan eleksyon an. Mwen kwè, e, Luis Abinader menm, Se yon dilè dwòg ki te depoze kòb sa a. Kot kòb sa soti? Se yon dilè dwòg ki te depoze kòb sa a. Men se sou kont Roberto Fuscal kòb sa yo te depoze. Kounya la, Ameriken ap poze yon pakèt kesyon. Kesyon ke lap poze, kote kòb sa yo soti? Eske pat gen moun ki te nan biznis la ansanm avèl? Paske se yon dosye, fò yo jwenn tras li paske yon kont ki an dola, fò yo jwenn tras li. Menm kote sa, yo bay misye yon delè jis pou misye kapab di ki kote kòb sa yo soti epi bay ki moun ki nan konbinezon ansanm avèl, kote jwenn kòb sa. Sof. Lap pran prizon Ou konprann Sof lap pran prizon Lè misye gade yo bagay la pap bon pou li Lè misye gade yo bagay la pap bon pou li E misye gen nan je yon gwo pòs Isit sendomeng Misye gen nan wè bagay la pap bon pou li Misye oblije di Se kòb prezidan te fè kanpay Yo te depoze Ok deske misye di kob prezidan te fè kanpay ki te depoze ki moun ki te depoze kob sa kote kob sa soti mwen t kwè la madam jumès te pataje video a pou nou yon bagay pataje video a pou lòt moun kapab tande e sa misye pral di misye menm li menm li di e se prezidan Louis Abinader E kòb sa te vin rejwenn pou kanpay. Madanm mesye lagon pale anpil, lagon bouch pa dou, bouch pa anmè pou tout dominiken. Men anpil dominiken pa t janm konn ki jan dosye sa te ye. Dosye sa t ap fè anpil pale anpil la paske papye sa wè yo di pou misye siyen an la pou tout ayisyen jwenn rezidans. Li te la deja. Misye pa t ko janm remèt chan misye nan papye a paske sa t ap fè anpil pale anpil. Paske w ap wè tout. Dominiken tout rezo sosyo nèt ap di Abinadèl se yon moun ki trayi yo paske jan enterè tap fè ba yo la epi pou kounya pou l voye yon papye pou tout ayisyen vin gen rezidans nan Sendomeng yo vin di misye e trayi yo epi tou e jan bagay ye la misye vin ale nan yon e reyinyon kap fèt an Ajantin epi misye ap pale de Ayisyen jis pou yo kapab fè yon fason pou yo kapab pran kontwòl sa k ap pase Ayiti a. Patou kote misye toujou fè l. Nan tout reyinyon misye ale misye toujou pale de Ayiti. Se modpas li sa. Men misye te gen tan konnen annafè avèk bagay sa. Pase anvan manda misye fin la misye pa manke anpil tan ankò. 2024 misye sipoze remèt palè a. Misye, misye pou misye pa jere eleksyon tout bagay, misye manke anviwon 10 mwa kòm pouvwa pa l paske li ka pran 2 ou 3 mwa ankò pou misye ka mèt pale paske li pral fè eleksyon. Fò misye fè eleksyon. Ameriken tou pwofite mete misye nan cho la nan moman pou misye pi bay tout moun papye e ki pou nan te rantre ilegal li te pase anba fil, li te pase anba raje depi l rive la, yo pa sipoze pran l pou y ap pimpe l jan y ap pimpe l Ayiti a la. Ou konprann? Nou menm nan fòk ou konn bagay la klè. E nan fòk ou konn bagay la klè. Paske Louis Abinadel li menm, li ba misye yon defi la, ant li bay Ayisyen yo papye, oubyen misye al nan prizon. Ant li bay Ayisyen yo papye, Ou byen lal nan prizon. Paske kob sa 150 million de dola sa. Sa son son kob fon misye ka di kote li jwenn li. Paske ameriken pap chache plis konnen de kote li jwenn li men li bay misye yon defi ant li bay ayisyen rezidans ou byen li menm lal nan prizon. La misye pat jije le chwa misye te oblije pran papye a li siyel li kenbel nan menl. Men nan jou sou pase yo la misye remet li avek chanm sena pou chanm sena diskite sa. Tout janm senaryo tout moun sa yo ap pale anpil bagay ki sesi ki sela ba nan misye kòman misye pko janm pale misye pko janm di anyen lap swiv lap tann pou yo kapab siyen papye a li menm li kapab voyel bay chanm depite a paske depi ou tande yo fin di yo fin fè sa la epi tout moun pral konn ki jou ki lè yap bay bon papye yo pral kòmanse avèk sistèm sa mwen kwè yon moun toujou konekte avèk chanèl sa. pou nou kapab enfòme ou bon jan videyo, bon jan enfòmasyon pou nou konn ki jou sa ap kòmanse. Paske nou menm nou pa bay manti, nou menm nou menm chache mwayen pou nou wè ki jan de e enfòmasyon pou nou ba ou pou ka konprann nou. Sa vrèman enpòtan mwen t kwè ou te swiv videyo sa jan li te ye nan kòmansman an, m ap mete l nan fen an tou ou menm chache konprann ni. Chache konprann li, paske wap tande sak di la nan video la, epi video a mwen kwè kite yon komantè, paske pou nou kapab aranje tout sak pa nòmal la dan, e fè rive pi lwen, e ke ou kote ou baka rive, pataje l, lage l nan gwoup WhatsApp, pou e gwoup Facebook ou, pou nou kapab pote yon pi bon video pou ou. Map lage video, nimewo m. Paske chak video m fè, fòm lage nimewo m, si gon yon mesaj yon moun vle fè pase, li mande kontakte m, m toujou di sa pa rele m men kite mesaj pou mwen. Nimewo m se 829 678 27 48. M lage nimewo m la a, tout moun ki vle pataje yon mesaj, voye l ban mwen m ap fè l pase pou ou. M ret kwè ou menm, m swete w enjoy avèk video sa a, m ret kwè nou gon lòt video tou nèf n ap panse pou pou n lage pou ou. Swiv avèk nou pou n ka toujou konekte avèk chanèl la.